e se pou n kapab fè w viv yon e e kòmandè k ap sa se yon e sitwayen li menm ki e ap di ke revolisyon an pral kòmanse nan optik sa. Ou pa gen tan di.
Ou te la ou te fèt. Ou vini ou pale avè yo. Menm yo menm ankò yo touye w jounen jodi a. Pou renèt nan vi sa. Èske yo ap tande? Èske yo ap aplike sa w prè pou di yo a? Revolisyon an pral kòmanse o. Revolisyon an pral kòmanse o. Manman pitit la revan pouse o. Sèt fwa si sa va èt la dènyè fwa.

Fok nou leve men nou byen wo. Li merite sa vre. Ale a kè kontan. Mèsi Roji.
Pèp Ayisyen, se pa la pou n ale, se la pou n vini an premye. M ap repete l ankò. Se pa la pou n ale, se la pou n vini.
Nou tout ap pale don revolisyon. Revolisyon fò l kòmanse yon kote, e l ap kòmanse la. Ayiti pa bezwen diplomasi. Diplomasi pa t janm fèt pou Ayisyen. Depi lè Ayiti kreye, pa t janm gen kesyon pou diplomasi pou pèp Ayisyen. Si jounen jodi a n ap soufri, se paske nou pa t janm fè bon desizyon an. Men jounen jodi a m pote desizyon an pou nou. Se pa nan palè nasyonal pou n ale, se la pou n vin chache kouwòn nan. Epi pa la suit, nou pwale nan palè nasyonal. Prezans mwen maten an, se pou mwen vini venere kouwòn nou an. Kote ke kouwòn nan li entèpele m. Li pa entèpele m paske m se desandan Wa Henri Christophe, men li entèpele m osi paske mwen se yon eli. Pou moun ki konprann kisa sa vle di eli, nan va konprann. Mwen pote yon mesaj pou nou maten an. Mesaj lan ki sa l ye? Se, ankò yon fwa, se pa nan Palè Nasyonal pou n ale. Se la pou n vini. Pou vin chache kouwòn nou. E yon fwa ke n pran kouwòn nan, pap janm gen koudeta, diplomasi, pap janm gen lòbèy sa ankò. Jounen jodi a, pèp ayisyen, mwen menm, mwen gen kapasite mwen ka mete Ayiti sou ray de devlopman an si mwa. M ap repete l ankò, mwen t ap travay pou gouvènman kanadyen, ki vle di ideyoloji blan, peyi blan, sistèm peyi blan, m konnen sa trè byen. M ap repete l ankò, mwen ka mete Ayiti sou ray de devlopman an si mwa. E kesyon nou tout ka poze m, kòman m pral fè sa an si mwa? Wi m kapab, paske pwoblèm Ayiti, Se yon pwoblèm mantal. Lè m di mantal, ki vle di yo jwe nan mantalite nou depi lè nou fèt. Egzanp, lefètke pa gen wout, lefètke pa gen kouran, lefètke pa gen dlo potab, se yon andikap mantal ke l ye. Egzanp trè senp, lè n ap mache la sou Sen Mas lan, sou wout ki asfalte, Konpare a laplenn ki gen wout gravye, èske nou wè mantal nou panse menm jan? Èske nou wè nou mache menm jan? Lè pa gen kouran, lè gen kouran, tou moun di, wee, yo bay kouran! Sa vle di mantal nou fonksyone yon lòt jan. Ankò yn fwa, pèp Ayisyen, Ayiti pa andjable, Ayiti pa modi. Soy kap fèt lan la se paske se moun ki tal lekòl ki konprann kòman yon sosyete fonksyone e yo deside ale a lankont de sa. E nou menm ayisyen nou ka poze m kesyon ki solisyon? Solisyon an senp, se aji de manyè stratejik e mantal. Lè m di aji de manyè estratejik e mantal lan sou le plan konkrè, lefèt ke pa gen wout, enben m pral fè wout. Lefèt ke pa gen kouran, enben m pral mete kouran. Lefèt ke pa gen dlo, m pral mete dlo. E pa mande m kòman n ka fè sa an 6 mwa, wi n kapab. Ankò yn fwa m ap di nou li se estrateji mantal ke l ye ke yo poze sou Ayiti kòmsi pou Ayiti pa fè oken pa konpouvi de nonb de richès sous ke n gen nan sousòl nou ke kolon santi an prè pou l vòlè lan men nou. E nou menm kisa na va jwenn? Kisa na va kite pou pitit pitit nou? Pa gen wout, pa gen lopital, pa gen dlo. Bagay sa yo se pa liks yo ye, se yon bezwen nesesite ke l ye pou yon popilasyon. Li pa yon liks. Travay pa ta sipoze yon liks. Travay ta sipoze yon devwa. E si se pou travay, gen travay nan peyi a. Peyi a vyèj. Men kolon santi yo, maryonèt sistèm nan, tchoul sistèm nan, fè nou konprann ke Ayiti pov, ke Ayiti pap janm soti nan sa l ye jounen jodi a la. Anvan m ale gon mesaj map ba nou. Si nou vle pran l, si nou pa vle pran l sa se biznis pa nou. Revolisyon ke nou tout ap mande a menm vini m pote l ba nou. Nap fè yon revolisyon pandan 7 jou. Chak jou nap pote yon koulè diferan. Egzanp lendi e koulè ble, ben koulè ble ap asosye egzanp si n gen pou n al dechouke Jan, Pyè, Mari, Wobèta, Leklè. Ebyen nap mete yo tout nan koulè ble a epitou nan jounen an tout moun abiye an koulè ble nou pral dechouke moun sa. Madi, koulè wouj, ebyen nan koulè wouj ou jwenn Filip, ou jwenn Wobè, ou jwenn Yanik, ou jwenn ou jwenn ou jwenn Lolo. Ou jwenn Stephanie nan koulè wouj enben nan mardi an tout moun ap leve wal dechouke tout moun ki nan koulè wouj lan. Mèkredi rive koulè vè tout moun ap abiye an koulè vè nan koulè vè lan ou jwenn poto, ou jwenn kès, ou jwenn ti jan, ou jwenn wilfrid, ou jwenn bris enben nan jounen sa nou pral dechouke tout moun sa yo. pandan 7 jou pèp ayisyen paske nou di nap fon revolisyon chak jou n leve se fè manifestasyon lè nou fin fè tou an aprè sa n rantre lakay nou peyi blan an li menm ou bay sa tande sa peyi blan an di ou kite ayisyen demele l avèk koz li paske yo konnen n pap fon revolisyon vre menm si nap pale l paske yo konnen ke n pap fon revolisyon vre. Paske ou konnen depi gen mizik e pou mizik lan antre nal fè wonn nan aprè sa n rantre lakay nou. Mwen ba nou modòd lan men kòman pou n fè yon revolisyon nap fè yon revolisyon pandan 7 jou a chak jou ap gen yon koulè diferan e a chak jou gen yon koulè diferan nap asosye non moun nou pwal dechouke an avèk koulè a. Si prezans mwen maten an devan Wa Henri Christophe se te vin entèprete mesaj la pou nou. Ki lan sòt ensi men men fè djòb mwen, m fè travay mwen deja. E kesyon ke m ta renmen poze w, e ou di ke an 6 mwa ou ka mete peyi a sou yon ray de devlopman. Alò nan 6 mwa pa ki mwayen, pa ki chemen ke w ap pase pou ta mete Ayiti, paske lè ke nou gade nou Ayiti se yon peyi ki gen anpil pwoblèm, se yon peyi ki malad tout nan zo, men ou fè konprann ke nan 6 mwa ou ka mete peyi a sou yon ray de devlopman, pa ki mwayen, ki strateji ke w pral mete sou plas? Ok.
Yon trè bèl kesyon. Ankò yon fwa pou konprann fay Ayiti, pou konprann fay sistèm nan, fò w konprann ke nou an afè avèk de psikopat. E lè psikopat, kòman yo rejwi de siksè yo, se lan fè mal. Psikopat la kòman l aji? Li aji de manyè estratejik e mantal. Li aji de manyè estratejik e mantal psikopat lan. Kisa ki yon estrateji mantal sou le plan konkrè? Menm jan m fèk sot di nou an, lefèt ke pa gen wout, se yon andikap mantal ke l ye. Pa gen kouran, se yon andikap mantal ke l ye. Sa se sou le plan konkrè m ap pale avè nou la. Ou di m kòman m ap fè mete Ayiti sou ray de devlopman an 6 mwa. Li trè senp e l fasil. Pil moun panse l ke li se yon konpleksite, e pa vre. M ta pral aji de manyè estratejik e mantal. Ki vle di m ta pral antre nan sistèm nan, m voye dlo, m pa mouye moun. Si yon moun santi w mouye. pa fèk gade. Ankò yn fwa gon pwoblèm manje. Wap poze tèt mwen kesyon kòman ke nou ta pwal fè rezoud pwoblèm manje sa an 6 mwa. Ben pwoblèm manje a banm fè yon senp kalkil ansanm avèw. Si wap pran yon nonb de ti ma yon ti madan yon ti madan sara ki pote 6 a 7 pwodwi diferan sou tèt li. Enben lè w pran nonb de ti madanm Sara avèk nonb de diferan pwodui sou tèt li, ou kreye yon sant de depo alimantasyon kote ke nan sant depo alimantasyon sa, ou ka vann, ou ka achte, ou ka redistribiye. Enben ou pran tout ti madan Sara sa yo, ou fè yo tout vin vann oubyen vin achte nan sant depo alimantasyon an. Sa li t ap gen t ap bese kou alimantasyon sou mache a. La map pale de stratejik e mantal men sou le plan konkrè. Eske nou konprann sa map di a pèp ayisyen? Pase ankò yn fwa se pa tout ayisyen kap ka konprann sa map di a. E ankò yn fwa Ayiti son tè sakre. Menm si w fèt sou tè Ayiti an pa fò si w se ayisyen. Pou ayisyen fò chwazi. E se sa anpil ayisyen poko ka konprann. E pa nou tout, e se pa nou tout ki fèt sou sòl ayisyen an ki panse ke nou se ayisyen. Eske m reponn a kesyon an? Dakò, mwen di w mèsi. E vwala zanmi entènot, nou te gen yon zanmi avèk nou, li menm ki la e depi channmas li menm ki se yon pwofèt e kote ke li t ap di nan 6 mwa ke li kapab devlope Ayiti. Ben, e nou menm se konsa ke nou te la, e pou nou te kapab fè w viv kòman sa li menm li te ye. Pa bliye, e ou sou medya pa w la, e n ap mande pou w abòne, ou menm ki poko abòne avèk paj la, n ap mande pou w abòne yon fason pou w kapab genyen tout dènya enfo yo. Non pa m se Wood T. Pierre Février, di RKF, Ti Nèg Live la. Babay tout moun, mèsi. Pwochèn reyinyon a te a la.